Cristiano Ronaldo te otopwoklame tèt li, oubyen pwoklame tèt li si w vle, oubyen otopwoklame, meyè jwè de tou lè tan. Ebyen yo foure mikwo anba bouch Benzema, Benzema di bon, misye ka di sa l vle. Benzema wi, ki fè 9 an ap jwe ak Cristiano wi. Benzema di misye ka di sa l vle. Nenpòt moun ka di sa yo vle, misye ka di li, misye ka rele tèt li meyè jwè de tou lè tan. Men agiman Cristiano a pa kenbe. Cristiano pa ka di li se meyè jwè de tou lè tan paske li konn fè tèt, li choute a pye goch, li choute a pye dwat. Se li ki fè plis gòl nan jwèt la. Agiman sa pa kenbe. E

E laj mwen pèmèt mwen viv èr 9. M sonje m te m te adolesan, lè m ap gad Ronaldo k ap jwe m te gen dè lèzetwal dan lèzye. Ronaldo, bon Ronaldo a wi, lè m di w bon Ronaldo a, e pa Ronaldo k ap chanpyon mondyal 2002 a non. Ronaldo sa te vin jwe ala Inzagi paske misye te gen pwoblèm nan jenou. Misye te vin kanpe tann Mondyal 2002 a Ronaldo te kanpe tann, men e pat fòt li, li te oblije fè l. M ap pale de Ronaldo k ap desann nan mitan teren k pral pran balon pou al òganize jwèt, patisipe lan elaborasyon jwèt. M ap ba nou yon match referans, menm si se te yon match de gala. Al gade match Rès di Mond kont ekip chanpyona d'Italie a. Ronaldo Batistuta. Tape sa yo sou YouTube. Chè de poul ap leve sou ou menm si w fanatik Ajantin. Ronaldo nimewo 10 Inter lan premye sezon Ronaldo 97 98 al gade l sou youtube. Ronald CR7 mèt fè 40 mil gòl li paka pi fò ke jwè sa. R9

Si wap konpare 2 jwè yo an klèb pa gen konparezon ditou. Cristiano kale R9 bò tèt nan klèb, akonplisman an klèb. Men mentnan an seleksyon pa gen konparezon tou. R9 genyen R9 kale Cristiano bò tèt. Si wap gade 2 nèg yo, men malerezman konparezon l vin yon ti jan byeze paske gon nèg ki gon gon avantaj li pèdi pou koz de gwos blesu Ronaldo R9 e li vin pèdi pa rapò a CR7 paske CR7 pa konnen gwos blesu sa men se ijyèn de vi CR7 tou se sak fè m toujou ap di yon nèg foutbòl la l pa sèlman teknik li fizik tou Li pa sèlman fizik, li pa sèlman teknik, li mantal tou. An 2007, Ronaldo te gen, Ronaldo R9 te gen 31 an. Capello mete l deyò lan Real paske Ronaldo te konn vin lan antrenman tou sou. Nèg ki lan laj mwen yo te gon te gon pawòl Capello pa renmen brezilyen se pa vre. Se dezòd nèg yo te konn ap fè nan vestyè.

CR7 ap devan R9 wi pandan R9 pi konn jwe ke CR7. Ha. E Donk Benzema pale, Benzema di ke R9 pi fò ke e e CR7, Cristiano Ronaldo. Men se pa sèl misye ki fè konsta sa tou, gen Di Maria ki te jwe a Cristiano. Yo te yo te poze, Di Maria gen yon avantaj li menm, li jwe a tou lè 2 nèg yo. Li jwe a Messi nan seleksyon, li jwe a Cristiano nan klèb. Lè yo mande misye kiyès ki pi fò, èske ou dakò avèk pawòl Cristiano Ronaldo di tèt li se li ki pi fò de tou lè tan an? Misye di li menm li pa janm wè yon jwè konn jwe ke Messi. E Di Maria gen rezon. Foutbòl la se pa fè gòl pye dwat, fè gòl pye goch epi fè gòl de la tèt, sote wo. Lè w sote wo, li vle di w se yon gwo atlèt. Sa pa sifi pou fè yon nèg meyè jwè de tou lè tan. Lè fini tou, lojik fè plis gòl ke yon jwè pi fò pase l la, li pa kenbe. Li pa kenbe ditou. Ditou, ditou, ditou. Li pa kenbe non. Sa vle di depi m fè plis gòl pase w, m pi konn jwe pase w. Cristiano ki fè plis gòl ke Pele a, li pi konn jwe ke Pele? Platini fè plis gòl ke Maradona. Platini konn jwe ke Maradona? Donk, e, fòk nou pa rete nan lojik sa yo, mesye. Sèt istwa de, fòk nou pa redwi foutbòl la avèk gòl sèlman.